Lè w gen bakyad wa konprann. Woy! Gade yon bon pik. Woo les enfants woo. Enben wi. Eske m sou wifi toujou? Bèl bote Bèl bote Bèl bote Gade yon kout pik Gade yon kout pik Woy woy Bon Enben lè zafè lè w gen bakyad wa konprann Nan gazibo mwen moun ki gen bakyad yo konprann konnen sa m ap di a la Woy Woy Woy

Sa e vye gazibo mwen m met fed mwen ladan li lem pap fè anyen kay ti bagay ki pou pran mayengwen yo ou konprann kèkèkèkèkè ou konprann lè w gen bak yad wa konprann ou konprann ou konprann spikè m atè a ou konprann m ka fè bri ou konprann bay lè w se pdg wa konprann ou konprann gazibo a se kisa l ye se yon tank. Nan Home Depot a, 200, 250 Ou konprann? Fò gen espas wi, fò pa, fò, fò, fò pa Ou konprann? Fò gen espas, fò gen backyard, vwala le mo Ou konprann, wap wè la a se igloo mwen, ou konprann? Ou wè m met limyè a sou igloo a, ou konprann? Lè m gen ti bat men a la famille, ou konprann? M achte de twa byè met nan iglo a la a epi ou konprann. Epi m ap òganize mwen la a. Yè la madam te la l fè yon leve la a l al ou konprann l al lave titit l al òganize wi ou konprann. Chè gras a Dye gras a Dye.

E limyè kamera on bon Xfinity fok m bal montre w bagay map nèt deplase w ap wè kòman kamera kanpe an dlo blòd avè m men Kote limyè a woy fout wè limyè gentan m gentan sou oh m gentan sou gwo ekran la wi ou pa wè. M gentan sou gran ekran mwen fè. Ou pa jwe ak makrèl pa jwe li menm, ou konprann? Pa ka drive kadilak, ou konprann, epi pou e le moman, ou konprann, pou vakabon, ou konprann. Mwen m fò m sou on moun la, wi a bon klere. Limyè pral mennen limyè gentan leve ou konprann I'm in front of my house wi Kamera m kap gadem la cheri a siw kon zòvel ou konprann wè wè wè wè tout tout tout longè m mache poum poum poum rive poum rive Devan lakay mwen, lè li di m te gentan pran yon ti moto la pou 25 goud, lage m devan li konsa, ou konprann? This is my backyard. Ou konprann? Yes. Depi ou pase, depi ou vire, kote ou vire, limyè, ou konprann? Limyè nan bouda w, paske fò n, fò n filme w pou lè n ap swa bon klen pou n di blan wi. Pou n di blan wi. Il etè la je le vi de mè pwòpre zye. Ay gazibo m cheri. Chita la m monte l jodi a la byen monte ou konprann. Li fè cho vye ne si m ladan l. Chita la vye spikè m ladan li. Pou m achte yon ti vantilatè la nan. Bay la la e pa koute chè. Ou konprann? Mwen ala madam la lè nou pap fè anyen, ou konprann? Lè nou pap fè anyen la, nou chita la tankou 2 zanfan ki sèm, ou konprann? Nap jwe Romeo et Juliette, nap pran ti mizik, van nan mouda nou, ou konprann? Epi pou viv yon vi konsa, li pa, it's not gonna be that easy because, ou konprann? Tout bagay bò isit la la, ou konprann, se lajan li. Konnen pou viv yon tip de vi konsa tou fò pa rann patenèw la strese. Mwen se gen anpil moun bò isit la lak byen fè relasyon men se kòb pa fanm nan k defansab. E pa pè jojo. Konprann? Map brase nou sou Facebook. Map brase sou Facebook epi m gen lòt ti income mwen k antre. Mwen degajem ase byen. M pa tande demen Aisha ap vini kraze m depi Aisha vin devan pòt la m bwè l Gade yon makrèl Enben lèzanfan wi mwen la mwen la I'm here Ti bri sa n ap tande la se yon ti bagay m met pou mayengou anba gazibo a Depi mayengou an vin la l pran sant li sèlman l sote l ou konprann li pran wifi li gen bloutouf. Ou konprann, kout mayengwen an ye l rale l, l eklate l. Ou konprann? Ben li. M pa konn si nou gen bagay sa lakay nou. Hein, li, li gen Wi-Fi, met kòd Wi-Fi la sou li. Y'a di mayengwen an mèt sou mata pen nan, l al rale mayengwen an. L eksploze l, blow! Sa y'ap fè n gen dwa wè m'ap fè live la live, ou tande krèt! Ou tande? Mayengwen sa a te dan, hein, sou, sou myoud. Newton nan te la men wi. Humm yon seri de mayengwe k konn nan mòlden li rale yo konnen l gen wifi epi krak l eklate yo lè w grannèg wa konprann enben lèzanfan men mwen m la m ap enjoy mwen pou konnen lè wikenn ou pa monte sou facebook w ap regle bagay de zanfan ki sem madanm ou la fè ti babekyou nou chita la ou konprann. Òganize nou. Epi demen si Dye vle m apote tè tekmèt lan pou nou lè m fini paske demen m gen anpil monte desann pou m fè n mwen m ala madam. Bon panse de aswè. M gen de pwomosyon kòm m dit la. Nan aswè m ap vin ba nou love la men mwen I'm ok, I'm fine. Les enfants lè nou sou Facebook nou tande yon moun di yon bagay anvan nou anvan nou fè tout bagay rele m sim pa reponn nou nou mèt konnen m gon pwoblèm men depi w wè m rele nou paske depi w wè m rele nou m voye voice note I'm ok I'm fine eh mayen konsa l eklate a te sou matapen nan. Bon bann ooh jezi ki moun sa ki moun sa kap relem talè wi les enfants
ooh jezi se kout pik mwen vle tande mezanmi humm mete love fè ekran rouj m la les enfants m la I'm ok. Map enjoy mwen konnen. Mwen mal a madam la n gen ti byè nou vye gazibou nou la nou gen igloo nou la w konprann chita la n bwè ti byè nou la bay tèy sa a fè le mond w konprann èske w konprann. Ba la pa gen bif ladann. Pozo pozo ap òganize w. M la m anfòm. Ou konnen depi m pa p regle afè Facebook. Will Albert. M pa p regle afè Facebook ou poze. Enben lè san fanm 24 out li pa lòt kote se la nan lakou Boston. Yon bèl pop up show kote tout aktè yo ap la. Mezanmi moun kap pran vip table yo a degaje yo gentan pranl se 75 vip table nou genyen depi yon moun ou pa gentan order afin so sorry ou pap jwenn li konprann lojik la wi ou pap jwenn li ou konprann rele Chantal cheri pou pran vip paw la pou al ouvè kòw ou konprann m la m la les enfants. On lò lakay ou rele bonbon wonvonn limen ti recho law fè ti babekyou m òganize mwen avèk anpil moun sou fesbouk lala si yo te gen fanmi gon jan yo tap ye bon demen si Dye vle map avè nou paske m gen zen nou sonje pastè ak gwòs demwazèl la demwazèl la se ayiti l ye. Demwazel la sa ayiti lè ou konnen lè moun yo ayiti li pa mande pastè a pou voye chèche l pou antre l paske m te pale a pastè a tou pastè a di m pè jojo yap mare fanm nan nan pliye l se sak fè pastè a oblije fè demwazel la tann li èpòt li di lap pase pa kiba. And then li poul kouri li pran avyon li jete li. Kou li rive bò isit li blokel tout kote. Ti mesye dyaspora yo kap desann anba al plen mouda medam yo please ba yo verite. Ou bezwen 2 wach manman di moun nan se yon 2 wach manman ou bezwen. Pa vin dil se bò kay Trump lan ou rete ou konn Wyclef mèwi Wyclef se vwazen m pa bal jan de manti sa yo. Paske lè w ba l jan de manti sa yo, w fè l kwè ke America izi. E America pa izi. Demwazèl la la l ap plenyen ban mwen ke nan moman la l gen yon timoun 3 zan e ke pastè a pa janm fè anyen. Men pastè a tou l te demake l se paske fanmi an t ap. Pastè a di m, Pè Jojo, Sim pat bay manti an m pa tap sot ayiti m konprann ui paske yo te ka fè tiyel paske wil brase ren timoun moun yo timoun nan gwòs fòl bay yon bout pawòl poul jetel mwen konprann pastè a ou konprann pase paske nou konnen depi se dyaspora ayiti kòmsi wa di fanm nan pa rantre ou pre a kolel nan kouw. Paran an tou prè a pran fanm nan mare l nan kou w. Pase se dyaspora men li pa konn mizè dyaspora ap pase. Se sèl pè jojo k pou di nou ki mizè dyaspora ap pase. Dyaspora lave veso la pase sa m pa konnen. Gen de nèg wè l soti etazini l vin pase vakans ayiti figi l fre men pla men l rèd tèlman l lave veso nan nèsing wom. Pè nènè si room nan gen kitchen. Gen anpil fanm ou wè ki sot etazini la ki desann ayiti al pran yon nèg se bay ak ou modèn yap fè se tchetche yap fè tout jounen ti granmoun ap poupou nan figi yo paske ou konnen sa ayisyen nan ap di l premye chif la depi depi premye chif la pa dil avèw kisa l pral fè li fout granmoun nan yon lasak yon laksatif epi granmoun nan tonbew atè nan 8 èd tan paw la. Oh oh mwen m gon matant mwen la se kitel kite job la la mesye Li pa byen a yon demwazèl ki travay nan maten epi lal pran chaj li menm a 2 zè PM oh jezi men madanm mwen ap relem Cheri ou fin benyen Ou konprann Enben sak pase. Premye chif la bay granmoun nan yon laksatif. Epi men granmoun nan ki lache, bounda granmoun nan tounen yon je do. Li menm ki vin travay li menm a 2 zè PM. Swa tande a la, li fè jounen an la a. Djòb li a transfòme an bayakou. Ranmase poupou tout jounen, chanje daypè tout jounen. E kote ou kite ti granmoun nan ap vomi pa you du bò isit? E di lon dyaspora desann anba lap pran pòz Chris Brown li oubyen pran pòz Rihanna li. Ou konprann? Oh cheri banm wè se bay sa sou Wi-Fi sa. Talè wi banm rele madanm ou la madanm genlè fini wi. Cheri. Ok. Cheri. Alo? Wi, ou sou ling nan wi, lemond ap tande w. Trump ap tande w wi, m live wi, do you know I'm live? Jan w tande an. Oh map antre se oh papa sak pa gen madanm yo panike eh madanm mwen dim li fin benyen li kouche nou vè titit lap tann mwen ok cheri I'm coming I'm coming don't worry I'm coming. Ou konprann? Ou konnen lè w fèk antre isi anglè a pa bon nan dyòl ou tout u se u. Ou konprann? Wi! Li pa byen a ti dam ki nan premye chif la, 8 è pou 2 zè. Li menm l ap pran chaj 2 zè pou 11 è. Men ti dam nan k mete yon laksatif nan je granmoun nan. Eheey! Dyòb 2 zè PM li an pou 11 è di swa a transfòme an bayak wi. Granmoun nan vomi l poupou. E fò w ranmase l.

Gen bagay si yo pa explike w la w pap konnen paske w ayiti w panse la ou konprann ou panse la ou panse la se tou kòm moyiz se la tè pwomiz ayisyen fòkè tout kote wi epa ayisyen yo dou ayisyen yo dou ayisyen se satan miltipliye pa x wi. Ayisyen yo dou wi talè wi banm met mizik pou nou menn. Sak pase la poze pou nou. Woo mayengwen sa mayengwen sa santi sot sanble yon mayengwen ki sot brockton. Evre ayisyen yo di wi ayisyen fòkè tout kotel ye wi evre hehe ou pa tande jan Facebook la kanpe la ou men jan ou wè Facebook la kanpe la hehehehe talè wi gadon kout pik esa m pral met la wi ayisyen yo di w ayisyen fòkè kotel kanpe wadèvè kote ayisyen ye la poul pala. Poul pa fè fòkè. Saw te konprann. Matant mwen nan kontra ti dam nan, sal ye? Matant mwen nan kontra ti dam nan, m pa konn sal te ka ti dam nan paske laj se pa kote. Se kote yo di w gen nèg a di w konprann. Sa sa sa soundcloud lan gen la lap bay pwoblèm nan la banm voyem sou wifi

Epi sa w tande a la. Talè ooh talè talè talè talè m gen presyon ke bagay mwen ap dead. M gen presyon bagay mwen ap dead.

Les zanfan mizik la ap bay pwoblèm. M pa konn sak pase mizik la mizik la ap bay pwoblèm wi les zanfan I'm here ou konprann pou moun ki konn sak rele gazibo yo m nan gazibo map chilling pral benyen la pè jojo epa de betiz non. Djo pa di ok that's Pasteur Djo that's fine Ki Pasteur Djo epa patnè sal lèd e siyèt machin ki nan Miami an Yeah Pasteur Djo patnè kap lave machin nan Miami sa lèd pyel kanbwa paske lè map gad fotol li sèlman elijib sou boutèy pwazon mèwi li sanble ak kouzen Ralph Mèwi kouzen pwomotè e prèl. Yeah I know this guy. Li ta gentan bay yon comment de mwen m pa okipe l pase ou konnen se mank pwisans lan ou pa bay sa yo view. Si w bezwen view wap pwomote paj ou wap met kredi kat ou sou paj ou wap monte nan 5 minit ou fè 1 milyon moun. E pa pè jojo kap ba w moun. Salòp. Pou an nou fon analiz de zafè. Pou pastè Joe Miami pou l lèd eta sa, pou l sire eta sa, kann ètil si l te Pòtoprens? Men m poutèt ap gen rezon devan l wi. Kon konprann lojik la paske dènyeman la m wè pastè Blaze leve nan mouda l la patnè m. Pastè Blaze pa t gen tò. Konprann lojik la wi. Pèy pou on nèg ou Miami ou lan lakou Miami Ou etazini pou sal pou sire eta sa pye w kanbwa ou lèd avan el pran prizon prizonye pa bay yo k respekte moun swiv mwen sou fesbouk ala gon pakèt prizonye yo pa janm respekte moun ou ta wè yon dòg respekte moun. Non, ansyen prizonye li ye. Ansyen konvik li ye. Kote l pral respekte moun? Prizonye pa Mesye, gon bagay ou bezwen konnen nan kominote a. Kisa kominote a bay? Depi yon moun pa moun, ou p ap respekte moun non. Konprann lojik lan. Prizonye pap janm respekte moun. Se pa modèl moun yo konn respekte moun paske yo fè prizon deja. Sa k te pi di nan sosyete a bòt yo fè l. Ou panse yo pral gen abilite pou yo respekte moun? Non. Epi gen de bagay tou. Pou yon moun respekte moun fò l son moun. Gen anpil moun ki sou Facebook se po moun yo ye, motè chyen, transmisyon kochon. Yo pa moun. Ey lè w moun ou gen fanmi. Konbyen atis ki sou Facebook ki gen fanmi? Sel pè joujou. Pay lè w gen fanmi fanmi w ap di w you know what put some water on your wine because your wine is a little bit too pwès. Wi di fon yon ti jan twò pwès. Met yon ti dlo nan diven w. Men konbyen nan nèg sa yo ki gen de moun ki ka di yo met yon ti dlo nan diven w? None of them. Paske Facebook la pou respekte moun fòw gen de moun ki moun kantoure w. Wap wè pè jojo li menm li tou respekte moun le poukò paske li gen de moun kantoure l. Gen de moun kap di pè jojo ah don't worry about this guy konprann wi. Paske pè jojo tou gen moun kap pale avè l. Pay la Facebook la banm eksplike w sa social media ba nou an plen ventenyèm syèk. Social media ba nou de moun san wont. Gen fanm ki stil ap kriye pou ex yo depi 1804 e ou wè nèg a pa bezwen w, swa ta gaz ou ye, masisi gen 2 nèg, bon ou menm ki fanm ou klèm ke w beautiful, wofòb, nèg pa bezwen w eeh! Gen de fanm nan state la lè w di, ou di nèg la ey tèl li di wayy! Manje ranje sa, this food is set up, m pa bezwen li poul kouri wi. Mendel gen 2 nèg, Larèn gen 3 nèg, Koman yo rele masisi ayiti a m pa konn non misye. Misye gen nèg nan tout kwen. Bon ou menm ou jèn, fanm ou anfòm, bon nèg la kouri pou ou. Sa lè w san fanm ou ye. Fanm ki gen fanmi bò isit yo gen nèg wi. Pè fanmi ap di Nadège, m pa di w pa fè chachè w non men ou kòmanse ap antre nan karantèn ou, fò chèchon mawozo met la. Yo chèche yon grenn mawozo yo met la. E wap wè jan de fanm sa yo se son de fanm ki tal lekòl. Se pa de fanm ki ret sou Facebook ap fè kaka. NN sa w tande a la ou wè nenpòt nèg akouple avè l. Sa l ye? Tout nèg bò isit la yo gen menm atitid. Yap met 50 ou met 50. Gen nèg ki met 40 fanm nan met 60. Sa pa pwoblèm. This is relationship. Men gen de vakabon menm 10 pou 100 yo pa ka mete. Gade vakabon si yo te nan state la yo te ka met 10 pou san fanm nan tap met 90 pou san epi relationship fòme a 100 pou san menm jan gen de dead bitch mother bò isit la la de fanm de tèt kreuz ki pa fouti met 10 pou san li bezwen yon relasyon wi men se kòb paw la ki depansab wap renmen a pa paw wap rete la tou kòm satan ou pou kòw. E se bagay ki di ou nan amerika ou kankou satan ou pou kò ou. Satan se sèl bèt ki pou kò l. Hein ou gade ou wè masisi gen nèg. Ou ap claim ke I'm beautiful wi apre apre yon kantite bagay wi apre yon kantite kaka lè ou fin pase yo nan figi w fo cheve paske se la fanm nan gen dwa bèl men lè ou retire fo cheve a

Perik la. Ou pa ka gen perik ou ben antre nan dlo. Ou pa ka gen fo cheve ou gen mekòp ou bezwen al nan ben nan pisin. Lè w gen fo cheve ou gen mekòp, se dlo w voye sou ou. Ou pa t wè la pèsòn t al mabi avè l mwen m t ap benyen nan pisin nan l te ret bò pisin nan. Lè w gen fo cheve ou gen fo mekòp. Bon wi mekòp se foli paske fò w met yon plim je 7 pwen 8, 8 pwen 9 nan chak bò. Eehh bay gon seri de plim jo met nan jo mèt sot anlè nan bilding nan 24 etaj yo pa fouti gan yen bay plim je a tou sèvi parapli on bann parachit ou pap gan yen m konn nan club la map sèvi a moun yo la on bann wap fouye moun nan plim je a rive anvanl ou byen tcheke plim je a ou pase garèt sou plim je a. Prensip plim ja pa gen bonm landann anvan w resi kite l antre nan club la Paske se la it's all about faith Ou konprann Moun nan anfòm tankou wi Tankou Marie Madeleine Jezi m salye w anba live la Jezi Sè live la Jezi Moun nan anfòm tankou Marie Madeleine Pandansetan yon kout sizo k anba senti l oubyen yon tatou k kouvri l Sa k gen bon po ak pa gen po done an Tatou a she look good li bon sou ou men sak gen po donnen otomatikman lap fè tatou ou konprann lonbrik la monte anba kèl lòbèy pete kòman tap fè di mwen manman pitit ak 7 timoun poul anfòm tankou yon timoun 14 ans can you understand that in America yon manman pitit ki gen 7 timoun li anfòm tankou timoun 14 ans men plim je li men pwent tete tete a kanpe Sa le blan an fè tete a tounen yon kawoutchou tubeless, li met van ladann. Epòk lontan, moun nan depi l gen 40 ans tete yo kanpe an mòd give up. Tete yo surrender. Tete yo di bon you know what, wi je rien a peine, il est où, il est où, il est où, tete yo kanpe an il est où. Tete yo obeyisan. Wi! Ayiti fanm nan gen 40 ans tete yo kanpe an mòd il est où? Salutation à notre ami Gazman sou le live wi yon bann tete yo kanpe an mòd il est où? Tete yo give up yon bann tete yo mouri tete yo give up tete yo deshidrate yon bann pou l mete l nan soutyen se mari l mari l tankou yon lasèt tenis epi l kouvri l epi do yo parèt. Men de no jou, plen venteyinyèm syèk kay Trump, kay Obama. Ou konprann? Moun nan gen 40 an, l gen 7 timoun, tete yo kanpe pase timoun 16 an. Tout tete kou dwen kawoutchou ti bless. Kòb taks ou pou kenbe w. Ou byen gen yon twoup mete yon bagay yo rele restenè. Gen de moun anba live la la, tout rad yo fèt an fòm restenè. Tete a gen 2 polis kouche, epi ou wè do tete a klere. Men lè w retire westhene a sou yo Tete a give up. Ti Gege ka jwe foutbòl avè yo. Èske n konprann? Tete yo kanpe an mòd il est où? Il est où le bonheur? Tete yo ap chèche le bonheur, men le bonheur pa vle tete yo, tete a rive sou lonbrit yo. I'm sorry m oblije pale konsa. Hein, tete yo kanpe an mòd il est où? Kanpe an mòd Gazzman Couleur, je suis mort! Les tete son morts. Gen de tete vro level ou lagel tete a dezidrate se po yo krete yo blije woule yo tankou cheve yo met do yo la ou konprann woule lòt la woup epi wè de do tete yo klere nan kou soutyen an ou retire tete yo kanpe anmòd give up ilè wou tete yo ilè wou. Humm e pa fo se 21 nyèm syèk men kay trump tout tete kanpe pè trump pap pran sa nan men w tete yo se kawoutchou ti blèt yo ye yo mete yon vesti ladan yo la epi wè tete a kanpe a loryan salutation à notre amie blondine tete w ka kanpe tou men pa pase manzè sa oh oh evre ou ka chèlbè tou men pa pase l ou konprann epi se mwen k mechan k pale l la. Sa map di w, devan pòt tounen dèyè kay, lè e kay Tonton Sam, ekri sou M2 la, pawòl selèb de Pè Jojo, devan pòt tounen dèyè kay. Granmoun nan gen 16, 50 an l anfòm pase timoun 16 an. Nan peyi n se timoun 16 an k anfòm, timoun ki poko nan lèzòm, timoun ki poko nan leve pye yo. Hum! Men bò isit la granmoun nan gen 50 an l anfòm pase timoun 16 an. Hein! Tèt bounda lap chèche le bonheur tèt bounda a kanpe an mòd il est où hein tout fanm anfòm dan amerika sitou pou miami heheeh wap kont jòj miami yo dou wi menm karaba la sòsyè anfòm. Ssss America yo do sa vle di ouk pou pridan mon frè ouk pou pridan sometimes pa menm pridan pou pridan non fòw pri tout kòw Cheri map tann ou oh that's my wife ok one love ok love I'm coming humm non evre se veksan m nan gen 7 timoun nan yon kay m nan fòm pase timoun 16 ans. Ti bagay ka nève w men yo pa dous tou epi tan yo renmen lè zonyon. Dante papa share live la mon frère humm se Dante k pou dous al ap pase nan bagay lè zonyon sa yo. Fanm Boston renmen lè zonyon pase tout moun humm wa di son lè zonyon k te papa yo hehey papa yo siman papa yo te echalòt epi yo vin lè zonyon humm Dante pran kouraj papa.

Ooh bagay lèzon yo sa wi dew paka bay lèzon afè rezidan se yo wa wèl wi humm mesaj a la nasyon tout ti mesye ayiti yo dew paka bay lèzon ret anba kite jovenel tou yo anba medam bò isit yo frèm nou pata gen problèm depi sa 4 è di maten yo renmen tibèf Humm fè koko a cho lè yo fin domi Fèm bay problème ti bèf a 4 heures du matin lè zonyon wonk fòkè ou nan dèfwa l fè tout jounen l la pral nan gym pou l ka sexy ou jwenn yon po pwa yon vye po piman yon po piman dous yon vye leti ou jwenn nan reyon koulous moun nan fè w kraze l e lè sa lanmè. Konprann li lè ou le bonè nap chèche le bonè n pa ka jwenn li eeh eeh bagay yo fòkè medam boston yo tan renmen lèzon yo si w gen yon rezidans kounya se lèzon yo ki pou mete w la men ou wè yap pede chape la da de men la yo pral depòte moun pa vre m pa konn konbyen lèzon yo pè jojo bay nan state sa la pou l gen rezidans se vre ou tap ri ou tap ri pè jojo. Evre Ou kwè Aisha ap vin la map met lis lè zonyonm yo Met lis lè zonyonm yo epi Aisha ap dim non You deserve your green card epi l voye green card la ba mwen Don't worry about it Evre Humm Tap skinny don Humm. Makrèl sa bloke live la wi lap rele vè jojo wi wap kite ayiti wap vin etazini wap vin miami ranje seksyon lè zonyon w paske la yo renmen ti lè zonyon yo wi m do diw sa paske se sa m pap diw map diw gen plis fanatik ayiti ke tout moun paske mwen menm m pa pè bay verite a m pa pè di moun lave so map lave pou m gen lajan. M pa pè di moun Ayiti yo ke se pakin m ap pakin machin, paske anpil nan nou la, nou vin jwenn yon djòb ti granmoun, ti granmoun ap kaka tout jounen. Sa se yon djòb bayakou modèn. M oblije di nou li, paske m oblije eksplike nou li. Pè fò pou moun Ayiti yo konnen ke wi yo peye nou 17, yo peye nou 20 dola, yo peye nou 30 dola, men se yon bayakou modèn n ap fè. Pè depi w nan seksyon poupou se bayakou ou ye, Ou mèd adan tou pa gen diferans. Ou konprann se menm seksyon lè zwen se poupou nap ranmase se poupou nap netwaye. One love desann ayiti wap vin di moun wi bò kay Trump lan m rete wi. Mè wi Trump rele m nan telefòn mèkredi m pa pranl evre? Sa sèlman nou regle. E gen de moun tèlman mechan yo prete kòb. San sa pastè ak patagwòs ti dam nan. Ay pastè a rive anba al di e New York li sòti e nou wè se New York li sòti li sòti poul kwoke ti dam nan nan koul men sa pastè a fè pastè a plumenl gròsi men timoun nan gen 3 zan la al pral nan kindigiding kòm a ki laj moun antre nan kindigiding pòtoprens kounya bon moun yo pap menm sonje bagay sa yo yap boule kawoutchou anba kilè yo pat ok depi timoun nan pale l gen dwa al nan kindigiding hein. Pastè a koupe fanm nan gwas ok men fanm nan vin la l pote konplent lan ban mwen men lèm pa la pastè a m vin wè pastè a pa mechan mezanmi pay lwa ayiti depi yo di dyaspora swiv pou wè ann fon analiz menm nèg nan gouvènman yo yo pran dyaspora pou lò wi tout taks yo bezwen mete yo mete l sou dyaspora men dyaspora pa ka vin prezidan anba a non non paske dyaspora pat nan peyi a pou l konn detay kap pase oubyen dyaspora pat nan peyi a pou l konnen. Ou konprann? Pou l konn reyalite peyi a. Men tout jounen yo gen yon taks y ap mete se sou do dyaspora. Kòmsi dyaspora e mèmè a, yo e antre ladan l oubyen dyaspora e legliz. Antre priye vire bondò w. Mateli fin pran 2 dola sou chak grenn transfè m voye anba a, nou pa gen pwoblèm. Èske ou konprann? Nèg la di m pou m pa mouri pè Jojo. Pou yo pa tiyem anba m oblije di fanm nan map pase pa Cuba avèl epi nèg la antre nan èpòt la li fè tifi a chita epi li di tifi a konsa tande menm pral kot konsil la nan èpòt la epi amerikèn elay tou pranl la lagel la etazini epi l bloke tifi a sou tout kote but tifi a k fristre l rele pè jojo lèl rele pè jojo m di tifi a ok. Pa gen pwoblèm mèsi pou konplèt lan. Met foto pastè a men de moun ki konn pastè a yo tcheke pastè a pastè a rele m pastè a di m pè jojo men nan ki sitiyasyon m te and I know my country and I know my people I know my brother ou panse m pral kont pastè a konbyen dyaspora k desann anba la k bay bon espwa k taye manman k taye kouzin taye matant anba depi w ka bay manje maten sèlman tout bòbòt ou nan bon wi. San sa granmoun yo pa ta fòse ti medam yo al jwenn lepè. Aah! An Nadège! Ou pa pran chè swa lepè a? Ki delèv li gen madanm? Ou te rele l? Aah! Sa li grangou an? Grangou an li t ap fò, li t ap difisil wi pou yon timoun pa renmen lepè. Dayè yo anseye yo sa wi, se lepè yo k verite a wi. Hein? Yo anseye yo sa anba se lepe ak verite a wi e yo menm fè mizik sou sa madan papa wi yo pa rele lepe a but lepe a vini fò yo tande kou lepe a tout rèv medam yo anba se jwenn yon nèg ki nan gouvènman an konprann lojik la e nèg ki nan gouvènman an li menm ki rèv li lèl wè timoun nan anfòm li bre ana frani li we bre boutèy pa si w ta wè bilan bil jovenel moïse genyen nan fè boutèy. What? That's my wife coming in Non e vre Gason ayisyen toujou gon devan yap kraze Sa vle di se sa poum montre w Like yo kwè nan bèl fanm Siw p wè sèks son balan dò li anba a Tifi I'm coming Can I have five minutes at least Ok I'm coming Madanm nan paka ret non tou Wi

Because li gentan inè du maten rete chere epa ou k mete lè a ki pouse lè a pi devan pou konde bal veyonw ye gad on kaka li gentan Sunday wi and good English li dimanch wi and I got to go church tomorrow pssst les enfants men nou menm toune epav tou wi 811 moun is not nice nou pap domi nou menm nou pa gen kabann fuck man. Les enfants sur sur map oblije vire do m male. M te nan gaziboum map bwè ti edesi mwen map relax mwen. Ou konprann, madanm nan rele m la al fè m konnen ke inè di maten. M pat menm gad lè a vre. E se vre. M pa gad lè a si l inè. Les enfants demen si Dieu veut aswè nèt ma pote yon bagay pou nou because nou konprann m konnen nou miss mwen. Mete love pou mwen. Everything is ok, I'm here. Nenpòt Salam ou wè kap pale tenten sou Facebook it's just because they wanna provide something yo vle di kèlke choz like ou konnen se Facebook fòm gon bagay poum di de yon moun pou moun gadem ou konprann ou di nenpòtre kò paske tout aktè Facebook yo yo kreye de buzz yo vle pè jojo ok I'm good I'm doing fine ou konprann don't worry about me lèzanfan Malice sur ce map vire dom enben m te nan Gazibo m la a. Sa e fèn mwen sa e like mwen sa e bay mayengwen mwen kòman yo rele sa an anglè m ale lèzanfan sur ce m ap vire do m m prale ou konprann one love. M pa janm reyalize l gentan inè di maten non men. Fòk. Sa m renmen nan lakou lakay mwen. Depi ou pase tout limyè limen. Pase fè yo filme ou. Bòn nwit lè zanfan. Se te makrèl nou pè. Jojo one love. Babay.